Objektif la se ki sa minis?
E objektif la se yon swivi de nouvo dil nou te pwopoze moun nan Nò yo e ke yo te deside pou yo antre ladan. Nou genyen 2 gwo aktivite nan nouvo dil la, nan swivi nouvo dil la. Premye aktivite a se yon atelye de travay n ap fè pou ansanm nou idantifye nan plan global, entegre ki ap genyen an pou nou idantifye chantye ke nou menm nou pral fè mizannèv yo pou nou nan nouvo dil sa pou nou transfòme destinasyon Nò a e pèmèt ke destinasyon Nò a li menm li kapab pèmèt ke n kreye biznis, nou kreye valè ajoute, donk richès, e nou kreye travay. Donk kisa nouvo dil la ye menm? Nouvo dil la se yon dil ekonomik. Se yon dil sosyal. Se yon dil anviwònmantal. Se yon akò ke nou deside nou gen antre nou pou nou kapab genyen yon lòt vil Kap-Ayisyen, yon lòt komin Kap-Ayisyen, yon lòt depatman Nò. Nouvo dil la se yon antant ke nou deside n ap fè antre nou pou nou di nou pa vle destinasyon an jan l t abitye ye a. Nou pa vle l osi sal ankò. Nou pa vle li gen pwoblèm ekonomik ladan l ankò. Nou pa vle li pa devlope ankò. Nou pa vle l mal òganize ankò. E donk nou pral travay ansanm pou nou reyòganize l, chak moun nan bò kote pa yo, e ansanm nou pral amelyore gouvènans lan pou ke nou kapab rive transfòme destinasyon nou an. Se ki kalite moun ki la nan atelye sa a jodi a nan? E nan atelye a, sa ki enteresan, se ke. Genyen tout kouch ki ladan. Nan atelye sa a genyen reprezantan plizyè ministè, ministè di touris, ministè lekonomi e dè finans, ministè travo piblik, ministè dèz ayisyen vivan aletranje, genyen de ansyen minis, genyen yonn nan yo ki reprezante sya, genyen chanm de komès di nò, genyen chanm de komès di sid ki vin asiste sa n ap fè a, genyen ministè de la kilti, m pa t di l talè. Genyen lameri, genyen moun ki nan sosyete sivil la, ki nan sektè prive, chanm de komès, etsetera, tout gwoup de moun sa yo anndan menm bagay la pou nouvo dil la. Minis,
avèk ki sektè menm ou pral fè nouvo dil sa ak ki sektè? Nouvo dil la ap fèt avèk tout moun sa yo m sot di w la. L ap fèt patikilyèman avèk sosyete sivil Kap-Ayisyen an. E youn nan bagay ki pi enteresan ladan l, sèke se pa Leta ki pral mennen l, se pa Ministè di Touris ki pral mennen l. Gen yon komite ke yo te chwazi deja, e komite sa a se plis moun ki nan sosyete sivil la, ki nan sektè prive dè zafè a yo menm ki pral mennen swivi pwojè yo pou sou nouvo vil la. Non, jodi a se twazyèm aktivite ki fèt nan kad Nouvo Dil la. Premye aktivite a, li te fèt nan debi mwa fevriye a, kote ke mwen te vini m te di moun yo ann fè nouvo dil. Dezyèm aktivite a, se komite ki te chwazi nan premye aktivite a, komite sa te fè yon swivi e yo te fè yon premye seyans de travay pou yo te idantifye kèk chantye. E answit nou vini jodi a, mwen menm patikilyèman mwen vini avèk yon lis chantye, Komite ki te reyini an vini avèk yon lis chantye, Ministè Kilti idantifye yon lis chantye, Ministè Ayisyen vivan aletranje idantifye yon lis chantye, Ministè Finans, Ministè Travo Piblik, chak moun idantifye chantye pa yo, e kounye a nou pral chita ansanm pou nou di men ki chantye nou pral atake. Nan chantye nou pral atake yo, m ap ba w egzanp. Ran ayewopò sa ke nou gen la, nou bezwen amelyore l annatandan ke nou transfòme lèt nou bezwen amelyore l. Gen de moun ki gen chantye sou li, Ministè Travo Piblik gen chantye yo kòmanse travay anndan l, Ministè Touris gen chantye pou amelyore akèy la. E sou Pak Nasyonal Istorik la ki enpòtan pou nou anpil, Gen Ministè Touris, Ministè Kilti ki gentan gen de chantye ke li idantifye. Ministè Touris gen chantye pa l ke li idantifye. Tout chantye sa yo pral pèmèt nou fè kisa? Yo pral pèmèt ke rapidman nou mobilize dè antrepriz, nou mobilize dè moun ki pral travay, e yn fwa ke nou mobilize dè antrepriz, nou mobilize dè moun ki pral travay, sa pral fè ke lajan rantre nan pòch moun yo, e aktivite ekonomik kòmanse trase, e espas destinasyon touristik la li kòmanse transfòme. Minis, kisa k anpeche nou transfòme ayewopò a oubyen vye ayewopò? Pa gen anyen ki anpeche nou transfòme l, men se yon pwosesis ke l ye. Men jodi a, sa pou w konprann, se ke gen moun ki ap antre trè rapidman. E piske gen moun ki ap rantre, ki ap rantre chak jou, nou pa ka di pou moun yo kontinye rantre nan menm kondisyon. Pa konsekan, nou di ke n ap amelyore l, pandan ke gwo pwojè transfòmasyon ayewopò a, ou gwo pwojè konstriksyon 2 lòt ayewopò, n ap ka kontinye travay sou yo. Nouvo dil sa l ap fèt otou de yon pwojè oubyen se yon bagay konsa konsa? Nouvo dil la ap fèt otou de yon plan entegre. e ki mete tout ministè sa yo m sot ap pale w la avèk sektè prive, avèk tout moun. Apre atelye sa ki pwochèn etap minis? Apre atelye a ki pwochèn etap? Apre atelye a se chantiye yo fin idantifye, pwochèn etap la se prezante plan sa ke n ap genyen an. Ou souple, pòtfèy de chantye sa yo ke n ap genyen an, se prezante l bay tout moun, e pou tout moun aksepte l e adopte l, e apre sa pou ministè yo chak nan sa yo ki konsène yo, yo kòmanse fè mizandèv chantye yo avèk mwayen yo genyen.
Ban m di w yon ti bagay.
Nouvo deal sa ale odela de kesyon tranzisyon ap pale. Se sak fè menm son nouvo deal nou di ke nap fè. Nouvo deal la se yon pòtfèy de pwojè ki pa konsidere peryòd tranzisyon sèlman. E se sa ki fè ke se pa moun nan leta ki ap mennen swivi nouvo deal la. Swivi nouvo deal la se de moun ki nan sosyete sivil la. Se moun ki nan sektè prive a kap mennen swivi nouvo deal la. Donk, se pa yon kesyon de tranzisyon pa tranzisyon, jodi a se yon travay ki kòmanse fèt, m ba w garanti zanmi, moun ki nan sosyete sivil sa a ap kontinye avèk lòt moun ki pral ranplase moun ki nan Leta yo jodi a, yo pral di yo gen yon dil nou te genyen sou tèl chantye, nou gen pou n kontinye chantye sa. Ki sa dil ou a vize? Dil pa m nan se avèk ministè pa m nan, sa nou vize? Dil pa m nan avèk ministè pa m nan, ki sa l vize? Li vize prepare espas la pou 33 milyon de touris ki ap vizite tout rejyon karayibeyèn nan, Pou 33 milyon de touris sa yo, nou gwo pati nan yo nou fè vin vizite Ayiti. Konbyen tan ou kwè nan pwopoze sa yo? Konbyen tan?
Nou pa konnen nan konbyen tan l ap fèt paske se yon travay de long alèn. Gwo grenn bagay ke m ka ba w garanti, se ke nou kòmanse deja e n ap kontinye chak jou nan nouvo dil la. Mèsi anpil. Mèsi minis. Se mwen ki pou remèsye nou.